nan yon lèt yo voye ba li pou l mande yon avi konsiltatif nan men Kou Entènasyonal Jistis atravè Asanble Jeneral Nasyonzini an pou l konteste entèpretasyon ak aplikasyon Seksyon 29 nan Konvansyon 1946 la sou kesyon privilèj, iminite e Minista, epi anonse yon ansanm aktivite pledoye viktim kolera yo. pral tanmen nan lokazyon 10 an depi zagoloray minustah yo te anpwazonnen peyi a ak epidemi ak kolera a. M kwè laprès konnen e sonje, e se m panse nou tout la te gentan gen laj omwen gen plis ke 10 an, e. Nou konnen apre peyi a te soti anba yon katastwòf natirèl, tankou tranbleman de tè janvye 2010 lan, enben an oktòb, gen yon maladi yo lage nan men nou e tout moun konnen. Se solda minista yo nan mey de palè yo se yo ki lage matyè fekal e yo pwazone dlo a e nou konn konsekans yo plis pase 10000 moun mouri plis pase 850000 moun te malad te soufri e t al pran swen lopital. e moun sa yo toujou rete avèk sekèl, tras maladi sa e nan kò yo. E nou konstate tou, diferan gouvènman, Preval, Mateli, Jovenel, yo pa fè anyen pou ede viktim kolera yo, okontrè, sèten lan yo, Ede nasyon zini fè manti ede nasyon zini di se pa li e yap edel nan bal prèv pou sa nan batay viktim kolera yo avèk BAI Boligaf on pakèt lòt òganizasyon enben Sis an apre, nou fè Nasyonzini plis elib e nou raple nou e diskou Ban Ki Moon nan, olye de di e padon, nou di padon pa geri malad. E apre, Leta pa janm fè, malgre yo rekonèt se yo, Leta pa janm fè anyen. e pou sa. Men batay la kontinye. E yo te vin di y ap bay, y ap mete a dispozisyon peyi Dayiti 400 milyon de dola. E nan 400 milyon de dola sa a, 200 milyon ap pou eradike kolera nan peyi Dayiti e lòt 200 milyon pou repare viktim kolera yo. Enben, depi yo anonse bagay sa yo an 2017, 2016 yo di yo koupab. An 2017 yo anonse plan an, enben jouk jounen jodi a anyen, se de similak ke Nasyonzini fè pou li di l ap fè sa nou rele yon reparasyon kolektiv. Men m pa konnen si laprès konnen kote yo fè yo, kote yo pa fè yo, men se yon similak yo fè avèk dè otorite nan Leta. avèk nan tout nivo, o nivo lokal, o nivo nasyonal, ebyen yo antann yo pou fè similak, yo voye poud nan zye viktim kolera yo. Enben, nou konnen, 2010, 2020, oktòb, mitan oktòb la, paske pa gen moun ki sonje l tout bon vre, men nou menm nou toujou viktim yo, e di nou se 19 oktòb. pral fè 10 ans depi yo lage madichon kolera sou peyi a. Donk, nan sans sa, nou pral komemore dat sa a, men n ap di nan komemorasyon an, n ap mete piblik tou. yon lèt e m deja ban nou li nan men nou, men se nan men nou tout, yon lèt ke 13 ekspè endepandan anndan Nasyonzini ekri Sekretè Jeneral Antonio Gutierrez, men le 28 avril 2020 an li ekri Mesye Jovenel pou li di ankò ankò gen posiblite. Gen posiblite pou Nasyonzini dedomaje viktim yo. Si nou pa kapab ale nan sa n rele Komisyon Pèmanant de Reklamasyon an, paske nan delè pou l te fèt la, delè a pase. E n ap di se sou Jovenel Moïse menm delè a pase. Paske raple nou byen, Minustah ki te. demobilize kite peyi a an oktòb 2015, 2017, e swivan e akò de syèj la, e swivan prensip yo nan Nasyonzini, ebyen gen 1 an si leta ayisyen, si gen moun ki te gen leta ayisyen ta dwe fè kontestasyon, paske apre 1 an yo di, sa vle di yo preskri tout krim Nasyonzini fè nan peyi a, yo preskri. apre 1 jou. Donk se Mesye Jovenel li menm, se li menm sou li menm. Wè, li kite pase delè preskripsyon an, li pa leve tourette li anlè. Donk se konpòtman moun gouvènman, diferan gouvènman yo. E Preval. ki tap ede yo nan fè manti e Mateli ki ap titile men Jovenel kòm moun kap pale ki kap blabla li te gon posiblite nan peryòd preskripsyon an pou l te fè pou l te mande e mete sou plas komisyon de reklamasyon li pa fèl alò nan lèt sa ekspè endepandan sa yo mwen m bat nou yo 13 e youn ladan yo se Philippe Aston li di genyen posiblite ankò e li bay gouvènman. Yon chans m ap fè nou ale nan dezyèm paj la. Dezyèm paj lèt sa a ki te rive jwenn Jovenel le 28 avril, enben li di gon lòt posiblite si nou pèdi e paske delè yo preskri, men li di l via asanble jeneral Nasyonzini an, enben li ka mande yon avi konsiltatif. Paske gwo pwoblèm. ki genyen nan kesyon sa a e ki toujou Nasyonzini mete devan, se iminite. E li di li jwenn iminite sa a nan konvansyon 1946 sur les privilèges et les immunités de sa n rele sòlda Nasyonzini. Enben. Ekspè sa yo di gouvènman Misye Jovenel ka mande Asanble Jeneral Nasyonzini an pou ke li chache avi Kou Entènasyonal Jistis sou kesyon paske li klè pou nou e nan seksyon 29 la ebyen e iminite a li limite. Se yon inite limite, donk si gouvènman an, mesye Jovenel mande avi konsiltatif de kou a, eben gen lòt posiblite e ki trè gran pou ke viktim kolera yo, yo jwenn e reparasyon, paske yo jwenn jistis deja, yo konnen ki moun ki fè zak la. Nasyonzini dakò se li menm. Enben, nan kad 10 lane sa a, e se dezyèm rezon ki fè nou la, enben nou la pou nou di laprès kesyon kolera, BAI, IJDH, Monegap pa p lage l. Nan okazyon dizan an, ebyen nou pral premyèman salye memwa sila yo ki mouri, sa yo ki te malad nan kesyon kolera. E dezyèm volè a, ebyen. Pral mobilize pou nou mande Mesye Jovenel swiv konsèy ekspè endepandan yo ba li nan lèt 28 avril la. Kidonk, nou BAI ap ekri, nou pral raple Mesye Jovenel lèt sa a pou l mete nan aplikasyon. N ap ekri. Viktim yo ap fè petisyon. Viktim yo pral siyen petisyon pou voye bay. Paske objektif komemorasyon sa a se pouse Mesye Jovenel suiv konsèy ekspè endepandan yo anvan l fini ak manda li k ap bout 7 fevriye 2021. Donk, nou genyen pou nou fè sitin. Nou genyen pou nou fè mès nan legliz Mibalè a, n ap retandi laprès e n ap envite nou envite laprès e n ap met machin a dispozisyon laprès pou jounen premye mès sa a e mach ki pral fèt tou de legliz la a Mèy e Nou ap asosye nou, viktim yo ap kolabore avèk anpil lòt patenè, pa sèlman Moleghaf e lòt nou konn travay avèk yo, e nou vin ouvri bra yo pou nou bra nou pou nou di, ebyen an nou plede kòz viktim e kolera yo. Donk, se nan sans sa, Nou la maten an pou nou di Mesye Jovenel dizan se twòp. Nou pa ka rete nan enpinite sa a. Paske iminite pa vle di enpinite. Li lè li tan pou Leta, pou Mesye Jovenel pran fen e koz. Viktim kolera yo. Ekspè Nasyon Zini sa yo ki endepandan, yo ba l yo ba l onvre. Olye l ap rara nan yon pakèt lòt bagay, nan ostilite. E si l bezwen gen yon, bon, nou pa wè bilan, men sa ta ka ba l yon bilan. Sa li ka ba l yon bilan. Donk se sa nou vin di l maten. Donk nou la, nou ap pase kanmarad nou Oksijèn Molega ki li menm.

Premye bagay ke mwen vle ajoute sou sa Mèt Malvin ap di a, mwen vle di dabò nou an prezans, nou menm pèp ayisyen, nou menm viktim moun ki eksplwate, domine, ekskli, moun ki nan balans ki egziste nan kesyon klas sosyal yo, anben, yon dezekilib nan balans lan. Men kote ki gen mwens chaj la, se la nou ye. Kote ki chaje a, se la minorite a ye ki gen tout richès peyi a. Men lè nou ann yon sosyete kote ke gen yon dezekilib nan balans lan, lè nou an prezans yon sosyete kote ke majorite moun yo e y ap patoje dan la mizè, sa vle di kisa? Sa vle di Leta a deklare moun sa yo lagè, la grande majorite. Se pou di nou an prezans yon gè. Se tout strikti politik yo, lè yo pran pouvwa, anba yon leta kowonpi, donk yo deklare mas popilè yo lage. Sa k ap pase la a, apati de dosye viktim kolera yo, se yon fòm nan gè. wè leta ayisyen fon sèl avèk Nasyon Zini e Nasyon Zini kòm otè prensipal la, aktè prensipal la ki deklare nou lagè, sa nou rele gè bakterolojik pou detui nou e itilize gwo zam avèk minista pandan tout peryòd pou detui nou. Yo itilize Monsanto pou detui nou yon lòt fòm de gè nan kesyon agrikilti yo. e yo itilize babekyou, yon lòt fòm de gè, pou elimine l. Sa di, donk pouvwa de dwat, pouvwa ekstrèm dwat, lye avèk enperyalis yo, toujou itilize diferan, diferant fòm de gè pou atake mas popilè yo. Gen de dat byen detèmine ke Mèt Mario Sot fè resòti la. Dabò tout moun konnen yo te nome Jovenel, Jovenel pran pouvwa depi an 2016, yo nome li. de 2016 e pou rive egzakteman oktòb 2017, avan menm, avan kèlke mwa, kèlke jou avan depa minista, Jovenel Moïse gon bagay li te ka di nan kesyon dosye viktim kolera yo. E tout moun wè pozisyon ke li te genyen, li pa janm pran pozisyon swa pou mete kanpe komisyon de pèmanant de reklamasyon ki dwe statye sou Diferan krim, dega, dezòd, masak ke minustah Nasyonzini fè sou pèp la, Jovenel toujou fè silans. Yo nome l an 2016, nou wè konpòteman l nan dosye a. Donk oktòb 2017, fòs okipasyon an pa la, kèlkeswa jan l te vin ye, ak bòt ou san bòt li pa nan peyi a, anben Jovenel pa fè anyen, li pa di anyen. Sa vle di, pandan peryòd fòs okipasyon an te la, Jovenel te gen dwa pran pozisyon pou mande, pou egzije sa ki te mansyone jan an mèt pale sou Joul la nan akò de syèj sa ki te siyen ant leta ayisyen avèk nasyon zini ki gen yon pati ki pale donk nan atik 55 lan si mwen raple mwen ki di doun fason klè donk nan Komisyon pèmanan dereklamasyon ki di men sa k dwe fèt pou moun ki viktim yo. Jovenel pa pwopozisyon. Anben minustah, fòs okipasyon sòti de minustah, minijis, li vin pran lòt fòm, lòt non! Jovenel fè silans. Jan mèt Mayo t ap di l la, te gon peryòd, delè fòs la ale jiska ennan pou l te pran pozisyon. Sa a se dezyèm bagay Jovenel pa pran pozisyon. Nou wè konpòteman l. Sa vle di kisa? Sa vle di Jovenel se Jovenel konze. Se pa Jean Baptiste konze, se Jovenel konze. La ankò, nou vin gade, min sa li menm li deklare, Nasyon Zini deklare, se yo min ki ba nou kolera. Jovenel fè silans. Twazyèm bagay la, min sa di, se yo ki ba nou kolera. Leta Ayisyen, a travè Martelly, Donk Preval atravè donk e Privè pat janm di anyen men Jovenel vin anpire bagay la lè Nasyonzini di konsa bon se nou menm ki bay kòd la men ou menm kòm moun ke yo te nome kòm enkilpe ki nan palè nasyonal swadizan di ki se prezidan ta dwe gon pozisyon ta dwe gon pozisyon ki pozisyon li pat janm gen pozisyon lòt bagay ki pi tris ankò kòm katriyèm bagay. Se lè Nasyon Zini te vin deklare l di bon li pral antre nan yon lojik pou l wè kijan l te kapab bay viktim yo yon ti bagay nan zòn yo. Sa nou te kapab rele kòm mas popilè miyèt. Jovenel fè silans e Nasyon Zini pa janm fè l. Li bay manti. Donk li pa fè anyen pou viktim yo. Asavwa Nasyon Zini. Sa montre nou Jovenel se. moun ki plis trayi nasyon an, se moun ki plis imilye viktim kolera yo, se moun ki plis atake viktim kolera yo, paske li menm li gen yon mo li te kapab di kòm chèf nasyon antre gimè, li pa janm opozisyon. Sa vle di jodi a, pa gen kesyon de Jean Baptiste Conze, li klè pou nou menm, se Jovenel Conze. Jovenel trèt, Jovenel restavèk, Jovenel k ap pote pwojè enperyalis la, ki p ap pote pwojè mas popilè yo. ki pa pote pwojè, revandikasyon, aspirasyon viktim kolera yo. Se sa Jovenel ap fè la. Nan men viktim yo, nan kad batay yo, y ap toujou kanpe doubout pou yo fè revandikasyon yo pase. Se pa san rezon gen yon pakèt aktivite ki pral fèt, mach, sitin, do e lèt, do petisyon. Sa se konba viktim kolera yo. Men Leta ayisyen tou gen konba pa l. Donk konba pa leta a li te chita deja nan akò de syèj la kote ke donk yo pa janm fè anyen men ki pozisyon mas popilè yo te genyen non sèlman y ap fè revandikasyon yo men pa rapò avèk Jovenel ki pa ka teni kont de bezwen yo mas popilè yo tou pral leve kont Jovenel tou kòm trèt kòm restavèk kòm moun donk k ap atake mas la. E Li pa diferan non, lè Jovenel dakò Nasyonzini atake nou avèk gwo zam nan katye popilè, desanm 2005, nan tout katye popilè, masakre nou nan revandikasyon nou, etidyan fè mobilizasyon, minista kraze l, lè ouvriye ap fè mobilizasyon, minista kraze l, donk lè Nasyonzini ba nou kolera, Jovenel pa pran pozisyon. Sa a, li klè, e li pa diferan, jan m t ap di a, avèk atak k ap fèt sou moun Bèlè yo. Li pa diferan de krim ki ap fèt sou moun Bèlè yo. Li pa diferan lè Jovenel itilize gwo zam menm jan Nasyonzini te itilize gwo zam pou atake nou. Ki diferans ki genyen? Nasyonzini vin avèk gwo zam li ba nou koulera. Li atake nou yon gè bak teyoloji. Li atake nou ak M-16, Galil, T-65. Yo touye nou, yo detui nou. Krim fèt anndan peyi a avèk fòs okipasyon an. Eske l diferan avèk Jovenel ki bay bame tou gwo zam pou atake l moun nan katye popilè yo? Anben se krim lan, se gè a, se masak la sou diferant fòm k ap fèt. Li fèt avèk Nasyonzini e dakò, aksepte pa Jovenel Moïse ki se swadizan prezidan peyi a l pa janm di anyen. Li fèt tou avèk gwoup moun Jenèf yo. Sa di yon moun ki pran kolera, ki viktim, li pa diferan de yon moun Bèlè y ap fizye lakay li. Donk se menm viktim nan. Selon lojik, viktim kore viktim. Viktim Bèlè ap kore viktim kolera. Selon lojik donk yon klas sosyal k ap goumen kont yon lòt klas sosyal. Jovenel fè yon sèl avèk Nasyonzini, donk lè nanti, lè biwo, donk enstitisyon finansyè kapitalis yo, usaid e ot pou atake nou. Anben nou menm n ap fon sèl, mas popilè yo, viktim kolera yo, viktim katye popilè yo, viktim Bèlè, Lasalin, Tokyo, moun konnen ke donk yo, yo, yo, yo, yo, yo vyole yo, yo detwi yo, yo elimine yo, yo boule kay yo, n ap fon sèl pou nou atake donk e pouvwa sa a ki yon pozisyon de klas. Sa vle di donk viktim kolera yo y ap toujou rete debou nan batay yo. Jovenel pap fè anyen pou yo e Jovenel deside pa pran yo malgre yo wè viktim yo klè. Yo mande Jovenel pou yo pran pozisyon a pati de kabinè yo ki se li a. Donk kabinè a mande Jovenel pou pran pozisyon. La a son dènye chans ke donk kabinè a ba li. E yo di gen posiblite, dè ekspè o nivo entènasyonal di gen posiblite pou viktim kolera jwenn dedomajman yo. La ankò yo ba Jovenel yon chans pou yo gade konpòteman l. Ann swiv pou nou wè ki konpòteman l ap gen. L ap gen konpòteman konze. Sa vle di l ap gen konpòteman, la pwopozisyon ba kont Nasyonzini, pou l vomi, pou l rejte, pou l elimine, pou l ekskli, pou l mete alerèt mas popilè yo k viktim nan kolera, ki viktim nan seksyon kominal yo, e k ap mennen yon vi dan la mizè, lan wont, donk kote yo pa ka manje, yo pa ka viv. Tout bagay nou di la, se pou nou di w, batay pou viktim kolera yo jwenn reparasyon yo pa p kanpe. E gen yon ansanm de konba k ap kontinye fèt. Manifestasyon, sitin, lèt, donk atak pou n atake konze sou tèritwa e pou n kontinye tou atake fòs okipasyon an, pou n kontinye tou reveye konsyans mas yo pou yo konprann vrè konpòteman enperyalis la Ameriken ki pa janm pran pozisyon donk bò kot pèp Ayisyen an nan konba l men l toujou pran pozisyon bò kot bouwo, restavèk k ap livre peyi a ba yo nan vòlè resous nou. Donk batay la ap kontinye, se rezon sa a BAI, Monedap, IJDH avèk tout lòt alye yo nou te òganize konferans pou laprès sa pou nou di n ap kenbe batay viktim dolo a jiskaske yo dedomaje.
Mèsi boko.

Paske fòk nou pale a legliz lan, nou fè sa deja le 19 oktòb a nevè nan legliz Sen Lwi nan Mibalè, n ap fè yon mès e apre mès la n ap gen yon mach o flanbo ki prale kote minista te lage matyè fekal la nan dlo. Men, n ap gentan anonse laprès tout lòt aktivite, sitin, petisyon, lèt, eksetera e n ap enfòme laprès de tout aktivite a. Nou dekrete yon pèmanans sou pou dizan ke madichon sa yo ke minista e Nasyonzini lage sou do peyi ki pi pòv nan emisfè sa.